sa lè w ap gade efektif la, ou santi li manke pwofondè. Or, ekip Pep Guardiola yo, se toujou de bon manyè de bal, de milye tèren ki trè jouwez, de nèg ki kapab donte balon an, ki bon dan la retansyon di balon. E lè w ap gade efektif yo a jodi a, wi yo manke eksperyans o milye, e fòs tout ekip Pep Guardiola yo se toujou o milye di tèren. E pi, m panse youn nan bagay ki pral enpòtan tou pou ekip sa Johnny Football Passion, se ki chwa misye pral fè nan liy defansif la.

Mwen pa wè kòman, ne serès ke par le pase, yon nèg tankou Ruben Dias ta kapab defanse nèg yo, paske Ruben Dias nan yon mefòm kontini, e son defansè ou santi ki kite wout ke l ta pran an. S'il est vrai ke il ya kèlke tan nou ta pale de misye kòm etan le youn nan pi bon defansè ki genyen oubyen e pi bon defansè sezon pa yon moman nou te konn ap di pou misye, nou raple nou lè City te ranpòte Lig dè Chanpyon an. Men Ruben Dias depi kèlke zane la se l'ombre de lui-même e se misye ki kapitèn. M panse la a li pral gen dè chwa ki enpòtan. Yo pral mande pou yo ranfòse yo a kèlke pòs tou. Ilè vrè ke nou pale de milye de tèren an. M panse ke se swa kote n ap pale a ki se o milye de tèren, men egalman y ap bezwen yon lateral dwat paske yon nèg tankou Mathéus Nunez, m pa kwè ke misye se aryè lateral. Ilè vrè ke ou santi misye ap adapte la mèvèy nan pòs sa a. S on jwè ki kòmanse jwenn repè, ki kòmanse jwenn fason l avèk fiksyon pou l jwe byen nan pòs sa a. Men li enpòtan tou pou yo al chèche yon lateral dwa tip. Paske yon antrenè tankou Enzo Maresca nou raple nou nan ekip Chelsea a enpòtans aryè lateral li yo te genyen pou li keseswa Malo Gusto men egalman Reece James. Li enpòtan pou ke misye al chèche yon lateral dwa tip, yon lateral dwa de fòmasyon paske se sa ki kapab pèmèt ou genyen dè konpetisyon. Wi ou kapab chanje yon jwè de post epi li jwe byen, gen anpil jwè nan istwa jwèt la ki chanje de pozisyon oubyen ki chanje wòl, ki chanje pòs sou tèren an, ki vini de gran jwè, men pou mwen menm Matheus Nunez gen anpil lakin defansiv toujou, si lè vrè ke nan dezyèm pati tèren an Jan m t ap di l la, l kòmanse jwenn repè li. Men, nan la premyè lig, yon chanpyona ki gen tout entansite sa a ke l genyen an, yon nèg ki se milye tèren li de fòmasyon, m panse City dwe al chèche yon aryè lateral dwa pou kapab pote pou yo. Jan n t ap di a, se yon eritaj anpwazonnen yo kite la pou Enzo Maresca. N ap ret tann. Dayè, premyè lig la ane a la, mwen m pral chita pou m tann li. Gen anpil antrenè ladan l, Jhonny. Sa k favori pou ou nan 5 majè yo? Si n ap fè yon lis ekip favorit Nan 5 majè yo? M pa pral ale lwen. M ap di w Inter, Bayern, Barcelone, Paris, Arsenal.
Bon bagay. M dakò. M dakò. Men pou Lespay la, pou Lespay la, pou Lespay la m panse ke li pi ekilibre. Li pi ekilibre.
Pou Lespay la. Men poukisa

Kel Liverpool ki genyen Ariola, kel e Chelsea ki genyen Xabi Alonso son ekip a siveye tou. Menm lè m pa konprann mouvman ki ap fèt nan mèkato ekip sa a, n ap pale de Chelsea a. Gon ansanm de jwè ou te wè ki la ou tande yo sou mache a, m pa kapab konprann. Menm panse Xabi Alonso misye ta dwe rachetel aprè sa sa ki tap fèt la. Men Arsenal se favori numéro 1 an. Men nan liga a jan w tap dil la m panse se li ki parèt plis ou mwen ekilibre a men poukisa mwen ale pou Barcelone. M panse Barcelone yo fè de rekritman entèlijan, de chwa entèlijan ki pap, ki pa ale alankont de sa ke yo te bezwen oubyen yo te genyen deja, m panse olye avèk rekritman sa ke Barcelone fè yo, se pote, se posib amelyorasyon. Silèvre ke pou mwen menm, yo ap pèdi de, de pyon dan laks, paske jiska prezan Barcelone pa gon 9 tip, se Alder, Aldeb Karim, ki se yon Ejipsyen, se yon ti jèn de 18 an, ki pa, ki poko gon, gon okenn vekil. Sèl bagay Barcelone bezwen la. Se yon avan santre. Pou fini.
Yon avan santre.

Non, misye son bon finisè. Bon, elè vre ke misye sot konnen premye sezon nan nan Arsenal. Misye kanmenm fini meyè bitè Arsenal nan chanpyona. Misye fè kanmenm 14 gòl pou Arsenal. Pandan l pat kòmanse sezon avèk Arsenal. Se vre ke lè l te nan Sporting, li te pi briyan. Li te kòmanse sezon. Li te kòmanse sezon, men kanmenm li fè 14 gòl. Se vre ke nan Sporting li te pi briyan, men wap konprann ke se pa menm lig. Se pa menm nivo, epi gon tan d'adaptasyon tou. Pase chanpyona Dangletè la kanmenm gen plis konpetitivite, li gen plis challenge, li son meyè konpetisyon lontan, li gen plis presyon ke chanpyona Pòtigè a. Anplis, Arsenal pa Sporting. Jodi a la, lè w ap pale de Arsenal, Arsenal jodi a la se yon ekip ki gen plis presyon sou do l. Kòm presyon an jodi a la, presyon an ti jan bese pase Arsenal chanpyon. Men avan Gyokeres te vini an, Arsenal depi 2004 Arsenal envensib Arsene Wenger yo pat janm ranpòte Premier League la sa vle di Kès yon ekip ki te gen anpil presyon sou dol sa vle di ke lèw gade sezon Gyökeres fè avèk Arsenal la sezon an pa mal mwen m panse ke si Barcelone tal dèyè Gyökeres m panse ke chwa la tap move. Chwa avèk Rodri sak siyen nan Barcelone nan patnè

Lè w gade koup du mond, lè w gade City, sezon City sot fè a sitou premye pati a pat bon, m di w, ou di kisa w te avanse? Ou di nan dezyèm pati a City te bon. M di w prezans Rodri pou bon kou. Hey Johnny!
E lè w gade koup du mond Rodri sot fè a? Johnny, Rodri wè Barcelone pran papa. Son ekip pou kont li wi.

Juste un clic pour mieux s'informer. Hola Media Group, partageons la vie ensemble tout en restant informé. Hey, kòman nou ye? Mwen vle di mèsi ak plis pase 50 mil moun ki deja abòne ansanm avèk nou sou YouTube, sou Facebook ansanm avèk sou TikTok. Fòk mwen di nou, fyète anvayi m lè m reyalize nan yon bat je kijan nou grandi ansanm avèk Hola Media. Mwen vle di nou mèsi, mèsi, mèsi. Fòk mwen di nou tou, travay la pap kanpe la. Kontinye pataje ansanm avèk renmen kontni Ola Media yo. Ou menm biznisman, jwèt pouw sipòte Ola Media Group se sipòte biznis ou an ale pi lwen. Si w ta renmen nou fè wout la ansanm, map fè w konnen ke ou kapab kontakte nou oubyen ekri nou pa WhatsApp sou nimewo sa kap pase anba ekran an, oubyen ekri nou pa email. Nap tann ou. Pa bliye sa, Ola Media, patajon lavi ansanm.